Kòman? Paske dènyèman lap kwaze ansanm avèk yon patnè nan zòn lòt bò an la. E pa gen pwoblèm lap fè m jwenn yon travay. Epi tout tan wè m tap mache, kouri, moute, desann nan mòn ap chache travay epi Bondye li menm pral ou bon kont. Bon m byen kontan, m byen kontan wi ke Bondye fè bagay yo. M tap priye lontan, m al nan montay, men Bondye fè nou gras.

Seri sa konnen afè koronawis bagay sa moun tap pede avèm ou se poutèt sa m te pase m pat gadew la aah se la fwa ou te pase ou pat salyem menm ou te pase prèske son chen ou panse m te mouri menn se pa sa monchè apresa kòman ou ye kounya oh ou konnen Bondye konnen bagay sa yo m te jwenn yon konpayen pam yon bon zanmi pam yon bon frè pam. ki te ede m bay san sa m di w la, ki te ede m, ki te mete m pi ba tou pre lakay mwen, m te rive gras Bondye a tout sa. Mwen mwen kontan paske m konnen lè afè lè afè sa afè kona kona sa te de yo poutèt sa m pat m pat piga avèk moun. Non e pa de sa pou panse paske si ayisyen pa renmen w e bagay sa yo si ke ou wè m atè m kwè ou t fè mal m ap di w lè m te pase ou t ap pase m te rele w bagay sa yo ou te ka pran ka m men. Non ou konn sa ou konnen sa byen lè afè bagay sa yo m pat piga avèk moun. Pase ou te konnen sa moun tap pede avèm ou di petèt sa m pat oblije m pat gad'w pase konnen lè afè konnen ou konnen sa yo moun de konnen andeyò moun pa pede avèm ou petèt sa m te pase m pat gad'w ou kapab eskizem pou sa m te fè a pase. Wi map eskizew men moun ki gen pou padone pa mwen kap padone ou konnen se Jezi kap padone m sa m diw la. Bon pa gen pwoblèm non Bondye konn tout bagay frèm. Bon pa gen anyen non ok.

Wap mache yon ti kras prese konsa sak pase menm ou prese. A ou konnen anpil zanmi m gen ap envite m nan yon ti pwogram yo menm jan avèm an bon se kòman yo wè a. A bon mwen a madanm mwen nou te ap pwonche evanjelizasyon la ebyen pandan nou ap pase konsa ebyen nou di nou ta tou pwofite pou nou ofri levanjil m pa konnen si sa si w asepte Jezi deja. Jodi a la a menm yon pwogram yo fè yo levanjil la la a menm. Men pou w bay moun levanjil la li pa gen yon lè li pa gen yon jou li pa gen yon dat.

Bon si w pa zanmi m, si w pa zanmi m pa kwè menm si m fè priyè sèke l pap fè anyen pou w paske ou si w bagay ou pa zanmi m ou pa bay avè m m pa kwè lap fè anyen pou w non. Bon sa m di w lan ki bon ke m panse ke ou te ka kòmsi mete w nan yon sans pou te kapab konprann ebyen sa nap di w lan afin ke ou te kapab di si w asepte konprann oubyen si ou wap pran yon tan pou reflechi sou sa apresa nou menm nou pap konnen.

Kote vwazen avè m nan m ka oblije santi yo kouri. Jodi a la a non pastè. Apre a men pastè. Kòm nou pa ka kòmsi aji kont volonte w, si se lon volonte w sa vle pou n aji, donk si w di nou pa p kapab, donk nou menm nou pa ka di wi fòk ou fè sa fòk ou pa fè l. Donk n ap tann ou e nenpòt lè a tou n ap disponib epi nenpòt lè a nou kapab priye pou ou ebyen afin ke Bondye kapab chanje lavi w. Amen pastè. M panse pandan w nan pwogram nan w ap reflechi avèk sa zanmi m. Amen non pastè. Dakò, ke Bondye beni w.

Paske lò levanjil ou santi bon e ou bèl. Waww
mwen konnen map soti lòt bò a la m pral vide pawòl Bondye a sou ou e poutan m kwaze se avèk yon sèvant Bondye m vrèman kontan sa men sak fè kòm se gen konviksyon menm ki fè w ap sèvi Bondye menm. Bon si m ta tanmen esplike w temwanyaj mwen wap sezi.

Mesye ap di m konsa ou bay pa bon bagay sa yo li voye bay mwen apre li refize e kounya ou di li tèlman gran li fè se moun kap mache lakay mwen vin bèm pou m al travay ou di sa ti tèlman gran anpil anba nan menl. Mwen vrèman kontan sa wi paske depi son moun kap lapriyè avèk lafwa. Moun paka pa jwenn solisyon de sa lap mande, de sa lap chèche a. Se sak fè nou nou bay Bondye glwa paske Bondye li menm li fidèl, li gran e donk se sa ki pèmèt ke nou paka pa louwe l. Se sak motive nou tou ki fè nou etanke kretyen e nou paka rete kòmsi inatandi san ke n pa chèche de Bondye e ou konprann nan tout entegralite. Donk m vrèman kontan sa wi paske Mèt la li pase avèk ou, tap laboure, tap chèche. Se donk Bondye nou menm nou fè sa w t ap chèche a li reyalize l. M vrèman kontan sa. Ou menm sèvant mwen te vrèman kontan pou m te pale ansanm avèk ou. Alò deja ke Bondye beni w ke l kontinye fè wout ansanm avèk ou. M konnen Bondye li menm l ap kontinye fè plis gwo bagay nan lavi w ke Bondye beni w. Dakò sèvant n ap kwaze ankò.